nan lajan w. 3 fason ki ka ede w mete lòd nan lajan w e mete lòd nan lajan w se mete lòd nan vi w. Ou dakò avè m? Wi? Uhmm Yes! Ebyen ok, mwen menm ki anfas ou k ap pale avèk ou de mete lòd nan lajan w lan, se pa yon disiplin ke m te genyen ditou nan mwen. Paske m te konn depanse konsa, tout sa m rantre m depanse l e lòske mwen arive fè ekonomi, lè sa, tout ti sa, m fin fè ekonomi an se vre men l pa rete, ou konprann? Li pa rete paske m gentan gen yon pwojè sou li, m gentan fè yon plan epi sa w tande a li ale. Alòske ekonomi pa mache konsa. M pa t gen lòd nan lajan m ditou, vi ekonomik mwen pa t gen lòd ditou. E m te konprann ke bon si vrèman mwen pran vi m o serye, si vrèman mwen vle fè siksè nan vi m, si vrèman mwen tyen a kè objektif ke m plase pou vi m yo, mwen sipoze mete lòd nan kesyon lajan m, lajan pa m. Ou konprann? E. Premye fason m te fè sa, se te, se te priye, mwen te priye. Mwen priye a gran kè, a kè ouvri, onètman, m fè priyè, m di Bondye mwen vle fè siksè nan vi m, mwen vle reyisi, e pou l ede m, mwen mande Bondye pou l ede m, pou l ouvri pòt pou mwen. Pi dezyèm fason an se li, mwen li. Lè m di w li a, mwen li liv ki, liv ki gen rapò avèk finans. Ok, tankou pa egzanp pou ane a, mwen li senk liv, anviwon senk liv, je kwa, senk liv. ki gen rapò avèk finans, se 5 liv ki ede m vreman konnen e ki ban m konesans sou zafè lajan, paske fò n pa bliye lajan se yon bagay ke nou menm nan klas mwayèn nan, nan klas ba, m pa konnen klas pòv la, nou pa vreman pale de lajan, nou pa pale de lajan a ti moun yo, nou sèlman di yo al lekòl e pi apre sa, e fè bèl nòt e pi pou jwenn yon bon travay, men nou pa pale de lajan pou n ba yo konesans de lajan. de lajan. Ou konprann sa m di w la ui, men ou te chèche liv sa yo, se vrèman liv ki ba w konesans de lajan, kijan pou jere lajan w, kijan pou fè, kijan pou sesi sela ok. Se 5 liv sa yo e se de liv ekstraòdinè. Si w enterese konn kiyès yo ye, petèt wa fè m konnen nan kòmantè la epi m a pataje ansanm avèk ou. Se de liv ki vrèman ekstraòdinè, se pa 5 ti liv payaya, se de liv gran, de trè gran liv ke mwen li. ki ede m vrèman nan zafè lajan. E sa ke m pral pataje avèk ou yo, se de bagay ke m jwenn nan liv la tou. Nan liv sa yo tou ke mwen menm mwen li a. Ok? So m vrèman konseye ou pou ou kapab non sèlman priye epi li. Li de liv ki gen rapò a finans, ki gen rapò a kesyon lajan, ki kapab ede ou vrèman nan sans sa. Ok? Twa bagay sa yo, premye bagay la se ekonomi. Fè ekonomi. Ekonomize. Ok? Fè ekonomi. Li enpòtan pou fè ekonomi. Pa egzanp, mwen toujou di moun li enpòtan pou ta fè ekonomi de 10 pou san de sa ke ou rantre, de salè ou tout sa, li enpòtan pou fè sa. Men ou ka toujou kòmanse pi piti, pi ba ke 10 pou san, si l ka 5 pou san, 2 pou san, men sa ki pi enpòtan se fè ekonomi. Si w ap touche 1000 dola pa egzanp ou fè ekonomi 500 goud, 100 dola, epi ou mete de kote chak mwa. Lè ane a fini nan 12 mwa, nan desanm, pou mwa desanm, ou p ap gen 500 goud la sèlman, w ap gen plis ke sa. Ou konprann? W ap miltipliye l pa 12 mwa yo pou wè, se 1200 dola ayisyen w ap genyen nan men w. Ou konprann? Si w ap touche an US, ou fè menm bagay la. Sa w li enpòtan pou w fè ekonomi. Li enpòtan pou w fè ekonomi, ou pa fè ekonomi epi chak tan w al ladan l non, fè yon kont pou sa menm, yon saving account pou sa menm, chak fwa ou depoze l ok, menm pou emèjènsi ou pa al ladan l, ou ka gen yon anvlòp lakay ou ke w rele anvlòp ou ekri sou li pou emèjènsi, chak fwa ke w depoze kòb ladan l pou emèjènsi men w pa ale nan kont sa pou w a chak fwa retire lajan ok. Fè ekonomi an li vrèman enpòtan si vrèman ou pran fiti ou oserye paske lè ou pa fè sa se di ou di ou pa pran avni ou oserye paske demen si Dye vle ou pral toujou ap travay pou pa janm gen yon goud sere oken kote ok epi ou pral fè menm bagay sa paran ou yo fè ou petèt ke ou pral toujou fè kontinye ap fè yo l. fè pitit ou, lè fòk ou gen ekonomi, non sèlman pou tèt ou wap fè ekonomi a e pou pitit ou osi. Ok, ekonomi an li vrèman enpòtan. E sonje kan se saji de ekonomi, ou pa fè ekonomi lòske ou fin depanse, epi apre sa ou fè ekonomi, non, ou pa fè sa, ou fè ekonomi dabò epi apre sa rès la, ou fè sa ou vle avèk li, ou depanse fè, ok. Dezyèm. bagay la, dezyèm fason an pou mete lòd nan kesyon lajan ou, se bidjè. Ok, fè bidjè. Bidjè a, se di ou di, senpleman ou di kòb ou, ki kote kòb ou dwe ale. Ok, ou pa sèlman ap wondering, ap panse, ap trakase tèt ou pou ap mande, ki kote lajan fè kou, m touche kòb la la, ekskize m gripe, kap fane, m gripe kap fatige m. E m gen pitit mwen malad, se sa k fè nou pa wè m vreman twò souvan pou mwa sa yo, pandan an an. Period sa wap gen pitit mwen bebe a ki malad vreman li pa pote l two byen. Ok se sa. Alo budget a ou lo fel ou konnen exactement ki kote kob ou yo ale ou pa selman ap panse wap di bon m te gen tel kob nan menm la epi m pa we kote l fe. Hay m pa we kote kob la fe m pa we m pa konn sa m fe avek li se lem we m we. Sou lo fe budget a l enpotan. Li enpòtan anpil. E kèlkeswa sitiyasyon ekonomik ou, m ap di w, ou bezwen fè bidjè, ou bezwen gen yon bidjè, ou bezwen ekri bidjè w. Kèlkeswa sitiyasyon ekonomik ou, kèlkeswa ou te etidyan, kèlkeswa kote ou ye nan vi w aktyèlman la, menm si w pa gen yon goud k ap rantre, fòk ou fè bidjè. Depi ou depanse, fòk ou fè bidjè. Ok? Fè bidjè. Ekri, fè lis de depans ou, tout sa ou depanse, fè lis de, m pa konnen, epi ou ekri, ou ekri kòb. ou atribye yon montan yon montan pou yo chak ok nan bidjè a epi w ap konnen vreman ki kote kòb ou ale epi konsa tou l ap ede w pou w pa depanse plis ke sa ou rantre paske nou bon nan sa nou bon nan sa nan fè sa nou depanse plis ke sa nou rantre lè w fè bidjè l ap ede w vreman nan sans lan l ap ede w disipline kòb ou epi Lè w fè bidjè a tou, li vrèman, bidjè a vrèman ede w pou w kapab atenn objektif, objektif finansye ou, konprann? Objektif ekonomik ou, lè w fè bidjè a li vrèman ede w nan sans sa tou. Ya, twazyèm bagay la, se, twazyèm fason an, se dim. Dim, di pou san Bondye a fòk ou ba li l, fòk ou bay di pou san. Sa vle di si w ap touche, ou gentan konnen gen ven pou san k pa pou ou. Di pou san pou dim, epi lòt di pou san Se pou ekonomi. Ok? Men pou pati ekonomi an, ou ka kòmanse nan 10 pousan ou byen pi ba, epi tanzantan ou monte. Ou konprann? Epi, si ane sa, pa egzanp, 2019 la, ou te di, ou te kòmanse a 10 pousan, epi ane 2020 an, ou challenge tèt ou. Ou di, ok, kounye a m ap monte la a 12 pousan, a 15 pousan, m ap monte la a 15 pousan, pa egzanp, ou byen 20 pousan, ou double l, jiskaske ou rive, petèt ou ka rive a 50 pousan. Paske ekonomi a vrèman ede w. Ebyen se sa. Lè w nan salè ou oubyen nan kòb ke w ap rantre ou gentan konnen gen 10 pou san. Paske si se a 10 pou san w kòmanse. 10 pou san pou ekonomi ki pa pou mwen. Paske se avè l wap fè ekonomi. Epi 10 pou san pou dim. Dim nan se pa yon bagay ki soti ke w gaspiye. Non se yon mwen menm pou mwen menm dim nan se yon envestisman ke l ye. Paske ou jwi se. Envesti, paske Bondye pa manje pray moun. Si Bondye mande w pou ba l 10 pousan, Bondye ba ou, Bondye ba w travay, oubyen Bondye ba w biznis, Bondye ba w antrepriz, li ba w entèlijans, li ba w kapasite, li ba w sante, 10 pousan se, se, se sa l mande, jis bay Bondye 10 pousan an. Ok? Bay Bondye 10 pousan. Men èske w konnen ke menm milyonè yo, ki pa kretyen, non kretyen milyonè yo, e bilyonè, moun rich sa yo, yo bay di pou san, yo bay li nan charite, oganizasyon, nan ede moun, tout sa yo bay, paske yo kwè ke, e se yon lwa natirèl ke liye pou yo bay, ok, yo adopte lwa di pou san sa yo, ou menm tou. Si w vle vrèman anrichi w, si w vle vrèman fè siksè, pa panse ke se retire l ap retire sou ou. Fè l, bay di pousan. Epi natirèlman w ap wè lanati, Bondye menm ap fè pwovizyon pou ou pou l fè wout pou w ba w siksè. Ou konprann? Se kòmsi m ta di w se yon wout w ap trase pou siksè w kapab agrandi plis. Bay di m ou. Bay di m ou. Ok alò m te vle pataje 3 bagay sa yo vrèman ke mwen mwen pran vrèman a kè pou m te kapab ede ou pou 2020 an mete lòd nan lajan ou pa kite si ane 2019 la ou pat vrèman pran sa o serye ou pat vrèman mete lòd nan lajan ou sa pat byen pase pou ou ane 2020 an pran sa o serye pou mete lòd nan lajan ou fè ekonomi le pe ke l ye ok menm si ou ta met 50 dola chak mwa yon kote lè ane fini lè ane a fini se pa 50 dola w ap gen ankò. ok fè ekonomi fè ekonomi kòmanse depi kounya pa tann se lè aprè 5 an 10 an se lè w gen plis oubyen lè w ap touche plis kòb nan fè ekonomi ok fè ekonomi paske si w ap plenyen ke paran w te sipoze fè sesi pou ou paran w ebyen se konsa pitit ou pral plenyen paske ou pa janm fè ekonomi si e si w pèdi travay la si w pèdi travay ke w ladann nan kounya ou pèdi travay ou p ap travay oubyen biznis la gen yon bagay ki pase yon Ou konprann ka sa yo rive, ka enprevu. Sa w pral fè? Ok? Eske w ap ka viv de ekonomi ke w t ap fè? So fè ekonomi a li vrèman enpòtan pou w fè ekonomi. Ok? Fè ekonomi. Pa chita chak sa w ti ti sa w touche bay moun manje l gaspiye l. Yes li enpòtan pou w bay. Men kijan w bay? Kiyès ou bay? Kòman w bay? Ok fok ou analize paske du moman ke swa biznis la vin kraze ou byen ou byen ou pap travay ankò menm moun sa yo ke ou tap bay la yap repwoche ou yap di sa ou tap fè ak kòb ou se gaspiyaj yap bliye ke ou te konn sèvi yo alò envesti nan tèt ou nan fason sa fè ekonomi dezyèman bidjè a pa neglije fèl kèlkeswa sitiyasyon finansyèl ekonomik ou sonje fè fè bidjè fè budget ok e twazyèmman dim nan bay Bondye di pou san pal la dakò ya mèsi anpil se ti pale sa mte vle fè avèk ou sou kesyon lajanw pou 2020 pou kòmanse prepare ou depi konya pou mete lòd nan lajanw ki va edew anpil mèsi anpil ke Bondye beniw ke Bondye gadew ke Bondye fè briye fas li sou ou ke Bondye baw la pè e ke la kòdew gras li map diw a trè byento dans un autre video e si ce n'est pas déjà fait M ap envite w pou jis abone an klikan sou se peti bouton ou jis anba isi e pi aktive la peti klòch da kote jis pou kapab resevwa notifikasyon chak fwa ke nou poste yon videyo. Ou menm ki abone, m ap di w mèsi anpil ki toujou pataje like videyo m yo. Mèsi anpil, ke bon Dye beni w. E vwa ekskize m paske mwen gen yon ti mwen gripe.